Sup guys Jodia fè m 16 yèm jou m nan 21 jou morning self motivation challenge mwen se 21 jou map kouri map li map fè live map fè sport donk son 21 yon pakej 21 jou ke map fè. E paske aktyèman la map travay sou kòman m kapab gen plis prensip, kòman m kapab gen plis detèminasyon, kòman m kapab gen plis e foug pou m kapab jwenn plis enèji a chak pwochen e pwojè ke m pral gen, a chak pwochen objektif ke mwen menm mwen pral genyen. Nòmalman tankou jan m te di l la, otomatikman ou gen yon objektif. pou fon yon bagay, kèlkeswa objektif ou fikse a, ou di w ap pase 21 premye jou yo aktif sou li, fè l, kenbe l. Paske si ou fè 21 jou a, se si e sèten nenpòt lòt pwojè ak objektif ou gen ankò ou di w ap ret sou li, w ap ret sou li. Sa se kantite tan maksimal pou yon moun ki fèk debite aprann. Aprann fè 21 jou ap fè yon bagay e tout rès yo ap vini apre. E konbyen nan nou la ki te kòmanse jere sante nou, jere fizik nou, jere mantal nou, jere bidjè nou, ekonomi nou, finans nou, etid nou, devlope kapasite entelektyèl nou? Konbyen nan nou la ki te fikse yon pwojè konsa e ke nou kenbe l? Non. Pa gen, majorite nan nou pa kenbe l. Poukisa? Paske li gen twòp bagay, gen twòp kontretan, gen twòp kontre pwojè, gen twòp kontre objektif, gen twòp kontre devlopman pèsonèl, gen twòp kontre pasyon, bagay ki kanpe anfas nou e pou n ka reyalize pwojè sa yo. Pou sela il sifi ke ou deside vrèman, ou fikse objektif la, ou mete w ansanm avèk moun ki ka ede w atenn objektif la. Ou met on plan d'action sur pye, on plan de surveiller, ou pou kapab siveye sa ke ou menm wap fè a. Ou mete ou a moun ki pou ede ou atenn objektif ou. Ou pou mete ou nan antouraj moun ki pou ede ou fè sa. Epi tou ou mande tèt ou poukisa mwen fikse objektif sa? Yon fason pou ou ka jwenn rezon an. E otomatikman ou jwenn rezon an, se la motivasyon ou pral kòmanse. Ok? Tankou mwen menm, poukisa m vle kouri? Poukisa map kouri maten map li map fè spò se pa jis poum ka gen konesans se pa jis poum ka entèlijan se pa jis poum ka poum ka brèf se pa jis pou rezon sa yo rezon se jis poum kapab vin yon lòt vèsyon e poukisa m vle vin yon lòt vèsyon m vle vin yon lòt vèsyon pou tout pwochen objektif m gen poum fikse yo paske se pa jwèt ki pral genyen paske se pa E m pap ka ap pwokrastine sou yo, m pap ka ap pèdi tan sou yo. Non. Pap gen jwèt, pap gen rans. So m sipoze ale a fon. Dou, objektif sa yo m fikse a, yon pti objektif, yon mini objektif, yon fason pou l ka aprann mwen gen bòn abitid, pou l ka aprann mwen gen prensip, pou l ka aprann mwen gen disiplin. Pou l ka pou l ka aprann mwen gen prensip, pou l ka aprann mwen gen disiplin, pou l ka aprann mwen kenbe, pou l ka aprann mwen motive menm lòske m pa gen moun k ap sipòte m. Menm menm lè m pa gen moun anba live la la, menm lè m pa gen moun k ap kouri avè m, se menm jan lè m sou chemen an, lè chemen an vid, lè m sou wout la vid tou, pou m kontinye. Se sa sa ap aprann mwen la. Se sa k fè m focus on the process, paske m konnen pwosesis la gen yon pakèt bagay li toujou aprann ou. E jan ke m toujou di l, you have to believe in the process. And if you if you have the courage for focus on the process, something will come, something will happen. That cannot be another way. Sa dwe pa otreman guys. Depi w focus sou pwosesis la, gon bagay k ap rive kanmenm. Sa m pa konnen Petet ke nou gen dwa pa kwè sa, men mwen menm tèlman pran feeling a chak sa map fè pou m ka focus sou processus la, focus sou tout ti detay pou m wè koman sa ye, m wè guys ou pa ka soti pèdan. Men pou pa soti pèdan tou se pa jis di m pap janm soti pèdan m toujou soti ganyan. Fò vrèman ou konn sa w vle. Fò vrèman w konn tèt ou. Fò vrèman w konnen kisa w ap chèche. Se sa k fè pou w pa sot ti pèdan. Paske yon moun ki pa janm sot ti pèdan, se yon moun ki konnen kisa l genyen, li ka genyen nan chak, ki analize chak sa l ka genyen nan nenpòt wout li chwazi pran. Se sa k fè moun sa pa janm pèdan. Men si vrèman tu ne te retrouves pas, tu ne te connais pas, et tu ne te positionnes pas, tu n'analyses pas, Si n fè pale trospeksyon de pwospeksyon, w ap yon pèdan. Fò w vrèman analize avèk tout lè sèn e pami tout lè sèn pou w fon yon jan pou w chwazi pami lè tout lè paske il y a toujours des choses à gagner guys. Se sa la vie donc il faut apprendre à gagner, il faut apprendre à à avoir l'opportunité, il faut apprendre à remarquer les opportunités, il faut apprendre guys à. Identifier les opportunités guys il faut les apprendre il faut les apprendre guys c'est vraiment important so guys jodi a se 16 ème jour m tankou jan m di a mwen toujou hâte pou m vin fè live la pou m kite sa kòm yon histoire pou m kite sa kòm kòm parcours mwen kòm 21 jours ke mwen fè map fè yon bagay si tèlman extraordinaire Se petè senp, men se pa fasil. Si se fasil, tout le mond aurait pu le faire. Tout le mond te ka, tout moun te ka eseye fè l. Ou menm k ap gad videyo sa yon jou, ou panse l fasil? Eseye fè l. Eseye fè 21 jou w ap fè yon bagay. Pase a 30 jou. Pase a yon mwa w ap fè yon bagay. Guys! Yo! Wè otomatikman m fin fè 21 jou m ap fè sa a la. M ap pase a yon mwa. Si ou ka fè on mwa kenbe guys. Si ou ka fè on mwa kenbe guys. Nan nenpòt bagay la ou ka fèl ok jounen jodia m kòmanse fè challenge lan pou 21 jou map kouri map li map fè live e map fè spò epi la bonne cuisine se sa le challenge challenge lan se pa jis pou byen pou byen manje non challenge lan se pou m kapab gen plis prensip plis detèminasyon plis motivasyon Menm lòske m poukò m m ap kouri pou m ka gen kapasite pou m toujou ka fè wout la poukò m. Menm si m ta fè live la m pa gen moun, pou m ka gen kapasite pou m rete. Paske ou sipoze gen kapasite pou w rete nan sa w ap fè a menm lòske ou pa jwenn moun ki pou sipòte w guys. Paske to ou ta w ap fini pa jwenn moun ki vin jwenn ou. Se sa. Sa vle di guys m gentan wè m s on lòt moun apa aahmm. Le fèt ke m wè m pral fè 21 jou m gentan ap enjoy viktwa w la, m gentan ap enjoy. Aahh process la gay. Pandan ke m poko menm fini. Wa imajine w lèm fini kijan sa ap fèm byen. So wa imajine si m kòmanse fè yon bagay, m di eh aahh m ap fè 31 jou nan yon bagay m fè l. Ou imajine kòman kò m ka vin pwisan. M panse next aahh objektif m ap fikse se pou m kapab li yon liv nan li yon 1 a 2 liv dans un mois. Liv de 400 400 paj 500 paj. Se sa l'objectif. Devlope le kò, devlope le fizik, le mantal, lespri and en gros se sa. Se 4 faz sa yo. Apre sa petèt m ka fè yon lòt challenge pou a savo entèlijans emosyonèl mwen e kòman m ka jere emosyon m lè yon moun fè yon bagay, fè 31 jou pa fè kòlè, pa fache. I don't know guys. Eseye de nouvèl truc ki pou chanje e sistèm neurone mwen, ki pou chanje sistèm nève mwen, ki pou fè m vin yon lòt moun.

M ankouraje nou al gade videyo Règ soulaje yo sou kòman n kapab fè ekonomi e pataje fidbak yo ansanm avè m. Pataje kòmantè yo epi nou kapab ede m tou si n gen yon konsèy nou vle ban m. N p ap twò rete jodi a paske nou gen yon pakèt bagay pou n fè e m swete omwen m ap jwenn yon moun, de moun demen e anba layw la. Guys it was your boy Mister BM on money self motivation I'm on sixteen days on my twenty one days of my money self motivation self motivation challenge so guys